Dejan li ye YouTube welcome back sou chanel lan pou yon nouvo video. Maman, ou te di mwen pat ka fè li, kat jen fè li. Anvan video sa komanse map profite di ke tout moun ki la ki fèk antre sou chanel lan mèsi anpil deske nou la mèsi deske nou te pran tan nou pou nou te klike sou ti bouton subscribe lan pou nou te fè pati de fanmi an mwen vrèman vrèman apresye sa. And then pou tout moun ki kòmante below ki di konsa mwen fèk abòne oubyen mwen fèk antre nan fanmi an mèsi anpil mwen ap fè anpil efò pou mwen kapab sonje non nou cause mes amis m toujou fè sa pou m kapab toujou konnen kiyès ki subscriber mwen yo and then pou moun ki poko abòne kisa wap tann like kisa wap tann yon bèl ti chanèl konsa kisa wap tann pou abòne sou chanèl lan so pa bliye klike Abone and then subscribe sou chanel lan ou byen abone and then Klike sou notification nou chak lèm lage yon video pou kapab toujou la nan premye jou kem lage video wa. Ok ti moun so nan video jodi an se pa yon video ki vreman vreman ap long se yon ti video ki ap trè kout so jan nou ka wè a nou kapab wè demwazèl li a pa dèyè an la m prepare m jodi an pou m al travay epi m pral mennen demwazèl li a kay babysit Hello Jaja. Sa se jaja k dèyè a ti pitit matant mwen an. So m pral mete Liana nan babysit epi m di konsa banm montre nou banm kòm nou nan fanmi an ann pataje m pral montre nou kiyès ki babysit li a ok dam sa son moun ki vrèman vrèman pran swen li a pou mwen like nan sans like li pran swen li a tankou li a se pitit li ou wè sa m di w la euh lè m te fenk fè li a nou konnen ke Miss Darline move El Paso Texas paske Miss Darline rete Texas Miss Darline pa gen anpil fanmi. Te glase sèlman matrik mwen gen la ansanm avèk mwen. Manman m te vini, manman m pa fè anpil tan, manman m fè kèlke jou, aprè sa manman m vin move, ok. So se sanse, mwen menm ansanm avèk matant mwen an ki la. Se pa yon kote ke m vrèman konnen Ayisyen ladan li, m pa janm vrèman wè Ayisyen, si m wè Ayisyen, dènye fwa m te wè yon Ayisyen m vle kwè l gen bòt 6 mwa de sla, depi lè m te wè yon Ayisyen. So se sa se mwen menm sèlman. Lèm te vin bò isit lan dam nan te renmen konpòtman an li te apresyem akoz de zanmi mwen an Esme m te fon video ansanm avèk li deja so dam nan vin apresye mwen anpil li tretem tankou pitit li epi nan moman kem patap travay bagay sa yo m te fin fè li a li te toujou. jou la tap edem li te li te dim konsa lè w vle tounen travay tounen travay map okipe li a pou ou kòmanse refè ti lajan w bay sa yo epi mwen fè sa vrèman epi l kòmanse okipe li a pou mwen san ke m pa gen pou m peye li anyen ditou so se sa k fè nan lavi sa fòk ou toujou kòmsi priye Bondye priye Bondye paske Bondye ap mete menm si kòmsi ou nan yon moman fè nwa ou nan yon moman kòmsi like ou pa wè monte ou pa wè desann just toujou priye Bondye paske Bondye ap voye yon moun pou ou kanmenm ou konprann sa m di w lan so se dam sa Bondye te voye pou mwen ki pou te ede mwen and then apre sa m vin deside m di ke èske ou kapab baby sit sou Rachella Tida.

Li sanble avèm, tout moun ap di mwen sanble avèl but sa etiswe manmanm Yeah antoune jan map di nou an kounya m vin di dam nan eske li kapab babysit babysit li a pou mwen So m sanse m rete m rete yon ti jan byen lwen l timoun M rete like 30 minit avèk dam nan but m toujou kòmsi kondi desann lèm pral travay poum al mennen timoun yo epi travay mwen an te Sa se close to manzè. M vin sanse pa chanje travay kòmsi pou m ta di Walmart pou transfere m. Just poutèt dam nan, paske dam nan se yon moun ki vrèman nice. Epi li plis pale Spanish, li plis pale, I mean e pa Spanish non, Espanyòl. Sa map di la, pa m tounen moun yo. Li plis pale Espanyòl, ok. But yeah, m pral mennen li a epi m ap fè nou fè konesans. Eske nou wè li a timoun? Li a vin tounen yon ti pès. Li a vin tèlman pès. E mwen pou ta di nou jan li a vin pès. Li a renmen bat moun. Pandan nou la ti moun ma fè nou konnen ke Miss Darline gen yon sèl. I mean li pa se se yon sèl sèl non. But li se yon bagay ki temporarily. Ki pa yon bagay ki pèmanan. Son bagay kounye a la ma fè. Pou next 2 semen. 2 ou 3 semen kap vini yo. So, um, gon bagay ki rele. package sou gon bagay ki rele package sou uh, missdarlineboutique.com so sa ki rive wap monte sou www.missdarlineboutique.com wap achte yon package nan package lan wap jwenn 5 out outfit ladan l. 5 outfit, bagay pou cheve ka ladan li, sa pral depann de ki package ou chwazi, oubyen lip gloss ka ladan li ok. So se sèlman 100 dola epi free shipping pou package ou an. So wap jwenn 5 outfit, jupe, mayo, pantalon, tout yn pyès, tout bagay sa ansanm pou sèlman 100 dola. Ou wè sa m di w lan, bagay de bon kalite ke Miss Darline ap vann. So pou moman. Sèlman gen medyòm ansanm avèk laj. Moun ki medyòm ansanm avèk laj, ou kapab ale fè òdè ou, epi m ap ship li pou ou disi demen, si demen si Dye vle lendi an. Pase pran li, mwen mete sa sou Youtube anvan, paske nou menm Youtube, fanmi m yo, nou te toujou ap sipòte mwen, avan ke mwen mete li sou Facebook. So, pita byen petèt, oubyen demen si Dye vle, m kapab fè on live Facebook. Men pou moman sou entè. Se pou sèlman 100 dola free shipping wap jwenn 5 outfit byen nòmal, byen kanpe, byen bagay so ou pap menm bezwen pou peye anpil lajan pou li menm ok m te just di banm pataje sa ansanm avèk nou paske li vrèman vrèman enpòtan pa bliye. Hey Jaja let's go! Ann ale. Mwen li ap mennen ale. Kade figi li ya ti mwen. Li ya tap dormi. Se hi mama. Se hi. Se hi mama. Mama mis loupe. Mwen gen nou mis loupe. Hmm. Kot san dalou li ya. Met san dalou piye li ya. Li ya rete san dalou piye. Kade mwen gade. Hello.

Miss Loubè I was just telling the people this is who take care of Leah stuff like this Oh my god look how I am
Ok Bobo Lili Leah gon sèl san nan vye she only have one single one Nou wè jan Leah byen alèz la depi m fin mete l la li that's it that's it nothing she's not gonna cry li pa ap kriye li pa ap anyen like nothing. Yo gen jwèt la pou timoun, li gen kòmsi li fè ti dekè li anndan tout bagay sa yo. Sa se lam ki toujou take care li a pou mwen chak lè mwen wal travay. But uh, it's, it's okay, like tout bagay okay. E sèlman lajan chè. lajan chè se li se sa li ta fè depi, I mean, Li te konn okipe li a pou mwen lè m pot ko lè mwen bagay yo pot ko twò bon mwen ou wè sa m di w lan so kounya la li fè lakay li an tou non de kè den li vin kòmsi chaje moun pou okipe timoun yo paske si son li de kè li ye se sa sèlman li fè pou li viv so I mean it's ok you know. it's fine depi moun nan take care timoun nan pou byen ou konprann li ava janm gen problem komsi bay manje bay sa yo benyen li pran swen yo bay ou konprann sa m di w lan so matant mwen an tou li tou enterese mennen yo toujou di nou konsa ke men koman timoun yo ye pandan jounen an men kisa yo fè si yo manje si yo twalèt yes si yo twalèt yeah epa m manti vre non dam sa menm di w like Ti timoun yo dòmi, yo dòmi 1 è tan, 2 è tan, li toujou di nou tout bagay like she is very good so um yeah se dam sa k toujou take care Lia pou mwen epi m te di bon m pran ti video jodi an m kapab montre nou kounye a m pral mennen madam sa travay um yeah yes yes so epa anyen. Ebyen jodi a se jis yon ti vlog m ta fè pou nou Pa bliye pa bliye pou nou pase sou sit bèl mwen pa mete la wi ki fè w wè machin ap rele anmwey anmwey sa la hold on banm mete sit bèl mwen sou mwen gade yon bagay mesye banm kanpe nan stop la Machin ameriken pa machin eeh Machin ameriken pa machin piti non Lè m t ayiti m pat konn mete sit bèl m koke dèyè kamyonet la Vouu

Paske m gentan gon pakèt nan nou ki byen renmen manzè, manzè trè fan, manzè pi fan pase m wi, kat kale sa. Li pa vle non ti moun li di yo m pa gen tan pou m fè YouTube channel bagay sa yo but an ankouraje depi nou vle manzè pou louvri yon YouTube channel kòmante pa anba. Depi w gen 20 moun ki di yes. Depi w gen 20 moun ki di yes. 20 sèlman, 20 sèlman.
Yes. Ok ti moun se jous ti vlog sa m te pote pou nou pou jodi an M ap kite nou la nou prepare nou la pou nou al travay So m pral depose Magdala m ap travay 30 minit apre sa But ya M ap revan nou ankò nan yon nouvo video Then pa bliye subscribe sou chanèl la Very very important And then pa bliye pou pase sou. nan yn boutik pou pran package ou an paske se pa yon bagay ki ap rete se yon bagay ke mwen fè pou moman la pase pran package ou an wap kapab jwenn 5 rad ou byen 2 gif nan package ou lan pou selman 100 dola min 5 outfit it's very very good so klike sou li cheke epi nou ap wè ende m ap wè nou ankò nan nouvo video bye.